Bonswa bonswa bonswa se Margie Kitchen ki tounen yon lòt fwa ankò pou yon lòt pi bèl video Video jodi a mwen pral fè yon ti diri o jardinier men tout sa map bezwen yo nou wè mwen gen chou Mwen gen peti pwa, peti kawòt, aprè mwen genyen bètrav, sa se engredyen mwen pral mete ladann nan avèk sa se pim, sa se epis ki blende avèk. lwil sa mwen pral fel. Map di merci avek tout moun ki te abone ansanm avek chanel lan ki fe ke mwen genyen 1000 subscribers kounye la mwen di nou merci merci paske san nou menm mwen patap rive nan nivo mwen rive yan E pou ou menm ki ap gade mwen pou la premyè fwa, si ke ou poko abòne ansanm avèk chanèl la, map mande ou pou ou al fè sa kounyeya, envite fanmi ou, envite zanmi ou pou abòne, epi tou rete branche pou lè mwen lage bèl videyo pou nou ka wè. Jan mwen te di nou an, mwen pral fè manje a. Rete branche avek mwen. Ok mezanmi mwen retounen ankò chodyè an fin cho kounye la mwen pral vide lwil nan ladan li map mete on bon ti kou lwil ladan paske mwen pap fè sòs fò diri a byen gra ok. Kounye a mwen pral mete lay lan ladan li. Map kite lwil, map kite lay lan byen fri. Aprè sa map mete epis lan. Epis lan fin fri ou pral mete chou an ladanl. Map kite chou a pou yon 10 minit apre sa map tounen talè. Ok mezanmi mwen pral tcheke chou an pou mwen wè ok. E answit mwen pral mete bètrav lan ladann. Map tou mete peti pwa avèk peti mayi an ladann. Mwen pral kite li bouyi pou 15 minit. Map tounen talè. Ok mezanmi mwen tounen ankò. Jan nou ka wè a mwen chanje chodyè paske lòt chodyè a te twò piti. Sa ke mwen pral fè, mwen pral vide bwat kokoye sa ladann. Vide bwat kokoye an. Map mete epis yo ladann. Apre sa map mete piman an ansanm avèk pèsi ansanm avèk ten an. Mwen pral kouvri li pou 15 minit paske ou konnen bètrav la li pran tan pou li kuit. Mwen oblije kouvri li pou li ka byen kuit apre sa pou m ka ale mete dlo diri an. Ok. Kounye la mwen pral tchekel pou mwen wè kòman li ye humm li santi bon banm tchekel banm retire piman an poul pa pete kounye la sam pral fè mwen pral mete dlo pou di ri an mete 2 kòp dlo. Sam pral fè map kite dlo an fin bouyi pou mwen ka mete diri an rete branche. Ok mezanmi dlo an fin bouyi kounye la mwen pral lave diri an pou mwen kapab mete ladan li. Banm goute li poum wè sil gen Humm li vrèman gou an M pral lave diri an pou mwen kapab mete Mwen pral kite diri an bouyi pou li ka sèch aprè sa pou mwen toufe li map tounen talè. Dlo an sèch ladann kounye la mwen pral toufe li pou 15 minit pou mwen fè su diri an byen sèch epi li byen kuit m pral toufel epi map tounen talè. Ok mezanmi men kòman diri an sòti nou wè kòman li bèl mwen pral retire li pou mwen mete li nan yon lòt veso rete branche pou mwen oh my god ok mezanmi men kòman diri an sòti. Nou wè kòman mwen te fè li, se yon diri ki vrèman fasil epi li byen gou, byen gou. Li byen gou, mwen pa mete, mwen pa fè li grennen paske mwen pa p manje li avèk sòs. So mwen fè li byen gra epi byen gou. Mwen pap ba nou manti diri sa ap gou li gou. Eseye fè li nap wè sa map di nou an. Li byen gou. So, map fè nou tout konnen si ke se pou la premyè fwa wap gade Moy Chikichin map fè w konnen pou abòne avèk chanèl la, envite fanmi w, envite zanmi w pou vin gade ansanm avèk nou e mèsi ankò yn fwa pou tout moun ki abòne avèk li e mèsi avèk nou tout ki pral fè li an nap wè yon lòt fwa ankò pou yon lòt pi bèl videyo mwen gen yon videyo serye mwen pral lage rete branche mèsi mèsi.